Ou fèm sezi ui. M te konsi nan restoran nou te gen randevou cheri. Oh my God. E lè lap met sou mwen la, m gentan di kimun kap vin anmerde m la wi. Vini vini cheri vini waww. Gadon sipriz.
Gèt. Bon. M pran vre wi. Mwen neboule m mele. Papou piyas.

M gen youn di etire. N al di m pa gen pwoblèm pou m bal kou. M bay youn kòb pou m ba li. E l al di. Vant ap monte.
Lòt la, li di l pa vle tire l. E di menm, li man, si manman manzè konn sa twa pal bon m tou mouri. M tou mouri, m tou mouri. Kou nan mèt la m pa gen. Nan ka sa w nan 3 èm wi. M fout mawon m fini. M mawon a zè. M rezimen apre sa m pran lanmò a men m tou mawon. Sa vle.

Men fòm tou di ti kèm piti cheri pa fèm fè jalouzi paske m sot fon movèz m sot nan yon movèz relasyon la yon bagay ki rete yon chòk pou mwen se ou menm ki dènye zen mwen e depi lèm kite wèm ta goumen misye m wè m vire m anpil se tout kòm kèm nanm mwen esprim tout vle ou dakò bizou mwa mèsi anpil cheri an alon bebe.
Se ooh Kote Jera jwenn ak grenn fanm sa mesye Ay pou fanm sa Jera met men dèyè koum li vle touyem lan Men fanm nan bèl vre wi Mwen ta gen yon fanm konsa tomat m bal manje sèlman m fèl pi wòz Gade yon grenn fanm mesye Jera gen nèg ki konn chwazi tande menm lè lap pran pòz pastel gen nèg ki konn chwazi.

Sa gade sa w te manniganse an m te konprann li e li fè m mal se vre men m di w mèsi tou paske m vin konprann kòman fanm ayisyèn fonksyone pou sakrifis m konnen m fè pou ou m marye ansanm avè w mwen di Bondye mèsi dèske m pa t gentan gen yon timoun ansanm avè w pou m pèmèt ou kayman premye bagay ki pi bon pou m nan nan linedemyèl lan ou pa vle kouche avè m ou fè m mete prezèvatif m nan kay la ansanm avè w.

Si m te gen pitit ansanm avè w, èske w ta fè m pale ansanm avè w? M pa gen pitit ansanm avè w? Ou te fè fin fè kou m divòse ansanm avè w manman? M ap mande w tanpri, yo voye w tounen sa fè gade w. Bagay konsa pa enterese m. E vre? Ebyen Bondye gen devan m ou lòt moun?

Pou jan bagay yo rèd an Ayiti la, si w jwenn yon, pito w al legliz, konfese devan Bondye, lave yon moun sou wout ou, wa dega nou fè viw ansanm avè li. Donk mwen menm, pa janm gad, depi w bon kote gade, kraze rak. Enben, Jè, yon sèl bagay m ap di w, pa panse, pa met nan tèt ou w ap kale balanse avè m konsa. Evre?

Wi, wi, wi, sa se vre. Sa vle di, la Bib di ankò, sa sa fè pou w ta ganye lemonn antye a? Toujou priye, toujou priye ma chè. Okontrè, ban m ba w. Ou ta sezi wè sa? Bondye voye yon lòt moun. Ou konnen m te divòse avèk Tacha. Bondye voye yon lòt moun pou mwen. Moun sa a, se avè l m wè m kapab fè vye m. Epi avèk vye moun yo rele Tacha. E m pa konn sa pastè. M pa konn si w tande zen an. Yo devòte l wi. Yo depote zam sa yo. Pastè mwen menm nap priye nou pa tap janm renmen mal pou papa nou pa ka ret marye. Oh pastè sa di an m jèn ti gason se pa mwen menm ki fè ekoute lèw pale de ka enfidelite an pa sèlman lè moun nan ap fè kichòy non avèk yon lòt moun non enfidelite an tou sim di yon fi gade wap sòti non ou pa byen sòti jodi an li sòti se enfidelite liye wi.

Kote jwenn devan legliz la lap ban mwen an men kap wè jera pran jera lage nan moute moun pran jera al nan chach al lage bon pran jera kounya lap mande madichon pou moun mezanmi mta renmen konn fèt bon sa pa vini pa sa msezi machin nan pa rete se istwa pran jera msezi misye yo di w pitit pastè vre misye pa sa yo ap fè volonte bondye pitit li ap apèn non fòm chache fòm rele fòm rele pran jera pou pran jera vini osinon mtounen lakay pran jera.